Eyeyeye nou konn sa l ye deja se kotant TV show se show paw la e se show ki parèt avèk show nou konn sa l ye deja nou konnen sa k te pase se konsènan atis Roody Roodboy ki te òfelen de pè kounya li vin òfelen de mè sa vle di li pèdi ni manman l ni papa l sa vle di misye pou kont li lan vi a kòm kònèy te di je suis seul au monde sa vle di Roody pou kont li. nan mond lan. Èske se vre? Pa rapò avèk reyaksyon, sa k te fèt atravè antèman an, sa k te pase nan antèman an, nou te wè gen atis ki te la. Èske Roody te sèl? Pandan ke nou te wè ton gwoup atis te chwazi vin sipòte atis Roody Roodboy, vin pataje pèn nan avè l, pèn nan avè l, pase lapèn s on bagay ki mande anpil sipò. Pase lan moman ke ou pèdi yon èt ki chè a ou menm sitou manman w, ou bezwen moun pou vini, vin ba w yon, yon kouraj, vin sipòte w. Menm lè l te enmi w, li dwe transfòme l antanke zanmi pou l vin swete w kondoleyans sa ap fè w byen. Èske, youn nan kesyon m ap poze, èske o nivo de lamò, ou gen yon moun ki mouri, pa egzanp, ou te gen yon moun ki te enmi l pandan dizan, kenzan, vennsenkan, pandan ke ou gen manman w ou pèdi manman w eske moun sa a ta sipoze toujou rete nan pozisyon rankin nan a vle di li toujou kenbe rankin nan pou si l di l pa zanmi w li pap met pye lan antèman manman w li pap vin swete w kondoleyans eske sa fè sans eske sa nou wè kesyon de moral edikasyon tou sa ladann nou te wè antèman an te dewoule nou te wè gen atis nou te wè e nou te wè gen nou pa genyen nou pat wè genyen nou te wè genyen nou pat wè. Men, youn nan bagay ki genyen, sa ki te eseye atire atansyon odyans lan, piblik la, se te Rutshelle. Apre sa, Trouble Boy, Baky, tandot nèg, pase nou konnen Roody Roodboy te gen pwoblèm avèk nèg sa yo, e spesyalman Trouble Boy, sou kesyon de Rutshelle, Rutshelle ansanm avèk Trouble Boy la. Men, yo pa t wè Rutshelle, yo pa t wè Rutshelle, yo pa t wè Trouble Boy, yo pa t wè tandot lòt moun. Gen youn nan bagay kap genyen, eske lamò yon moun ou ki te enmiw ka toujou stil rete enmiw menm lèl konnen ke ou gon pwoblèm sitou ou gen yon moun ou pèdi li pa ozel li pa eseye apwoche poul vin diw kondoleyans eske sa se yon bagay ki nòmal nou menm nap eseye fè yon analiz nap eseye fè nap tire de pwobabilite pou nou wè eske nou pa ta ka jwenn yon rezon ki fè Rutshelle pat vini Rutshelle a ou di nou konnen Se de moun ki te renmen yo otko marye. Rutshelle, dam ki mouri a manman Roody Roodboy se te bèlmè Rutshelle li te ye. Tout moun ta atann yo tap wè Rutshelle nan antèman an. Tout moun se sa yo tap gade. Men ki rezon selon nou menm nou pa ka konnen jiska prezan nou pa ka konnen ki sak pase nou wè tout foto fèt, tikèt magazin fèt e e e foto plizyè atis. Nou pa wè Rutshelle e nou pa wè yon patnè ee ki te konn avèk Roody Roodboy ee ki te konn ap chante a misye ki te rele Kenny but nou pa wè misye tou. Nou pa wè Trouble Boy, nou pa wè Baky. Men m ap mande n yon sans èske se kesyon de polemik Trouble Boy la avèk Roody, tout nèg Baky yo tout sa, èske nèg yo se se yon rankin ki mennen nèg yo rive jis la jiskaske yon polemik mizik ki mennen nèg yo still kenbe yon rankin kont ou di Roodboy ki fè yo pa vin nan antèman ke yo konnen sa se te yon polemik ki te ye but yo still rete nan yo menm eske se Roody ki te amòse avèti nèg yo piga yo mete pye yo ou byen se se se nèg yo ki still di yo te nan polemik avèk misye yo pap mete pye yo paske yo ka pa vle Roody fè yo malonèt ou ka Rutshelle la li menm eske Rutshelle se te yon avètisman se te yon sinyal li te jwenn de Roody Roodboy, men avan menm yo te kite, Roody te gendwa te di Rutshelle konsa, bon ou konn sa k pase, ou pa pa janm vini, m pa bezwen janm fè fas avè w, menm lè manman m ta mouri pa mete pye w, e si w mete pye w, se m ap pran w kòm yon sanwont, e m depi w ta vini nan antèman manman m, m ap fè w wont. But huh mwen menm se analiz sa map eseye map analize map panse a sa eske se pa sak te repete ou byen pandan ke manman Roody Roodboy mouri a but gen moun ki di misye te lanse de bagay de bagay sou de rezo sosyo sou sou mwen menm te tcheke mpat wè ou konprann mpa pral di men sa Roody te di san ke mwen menm mpa jistifye sa men gen moun ki te di konsa mtande yap di Roody te pale mal aprè lanmò manman li. ke li te li te menm tire pwen sou moun ki te nan polemik avè l yo. Bon, sa se pa bagay mwen konnen, mwen tcheke sou paj misye yo, sou rezo sosyo yo, Twitter, Facebook misye, tout bagay misye sou li yo, but m pa wè misye te tire anyen. Just m te wè misye te rete humble. Bon, m pa konnen si l te kon bagay si l te pase oubyen l te delete li, but m pa ka pale de sa pase m pa t konn sa. Men mwen menm youn nan bagay mwen menm ki atire atansyon m, mwen di poukisa Rutshelle la vini an? Eske menm avan. yo te gen avan menm Roody te kraze kite sa avèk Rutshelle te di menm lè manman l vini pa janm pale avèl menm lè manman l ta arive mouri pa janm pale avèl pa janm vin nan man lanmò manman l e si l vini li kapab fè l malonèt bon èske son bagay konsa ki te repete ki koz Rutshelle pa mete pye nan antèman ex bèlmè l sa vle di manman Roody Roodboy pase kanmèm ou t avèk pitit moun nan Si, si, si, si l mouri, ou te, ou te gen dwa vini, se pa poutèt li menm, men poutèt ou menm, pase, kanmenm, mwen prese, m rete kwè, on kesyon de bagay lanmò pa ka genyen yon, yon sòt de, de, de polemik, chire pit ladan l, se lanmò ki genyen. Byenke nou te ka fè mizik, e challenge youn ap beef lòt, men m rete kwè sa ta ka rete nan yon limit. Du moins ke ou gen lanmò but m panse ke tout rancune m pa di l fini non nou ka toujou enmi nou pa zanmi men nou ka ou ka vin swete atis lan monchè ou di monchè kouraj menn kounya ou poukont ou nan mond lan ou pèdi manman w pèdi papa w but menn so sa vrèman fè m mal sa se te yon bagay ki ta senp pou nou mwen menm bon youn nan bagay mwen vin wè nan atis ayisyen yo la plipa ladan yo e sitou lan rap la yo gen twòp rancune wè konpa ki tande shaba avèk avèk avèk avèk avèk Roberto gen pwoblèm papa Shabba te mouri Roberto te swetel kondoleyans wap gade gen de seri gen plis inite kòmsi fratènite nan konpa ke lan rap la wap gade nou lan menm mouvman nou nan menm bato poukisa nou oblije youn ap bat poun lage lòt nan lanmè paske nou nou nou nan bato a se menm direksyon nou gen dwa pa prale menm kote but nou nan bato a si gen pou viktim nap viktim nan tout ansanb lan Nou konprann sa m ap di nou an? Men, èske sa posib, sa fèt, sa sa sa sa nòmal pou w ta wè, menm lè w ta gen polemik a nèg la, ou ou te t ap fè bif a nèg la tou sa, bif, mizik, ou ta oblije toujou still kenbe rankin nan pandan ke manman nèg la mouri, moun nan pèdi yon yon yon yon yon yon moun konsa lan vi l ke ou chwazi pa mete pye lan antèman, ou pa vin asiste l lan anyen. But, èske sa nòmal? Mwen menm pou mwen m wè atis ayisyen yo, yo gen yon bagay lakay yo. Yo pa konn sa k rele biznis. Yo pa konn sa k rele challenge. Yo pa konn sa k rele tout bon avèk jwèt. Yo pa konn fè sa. Mwen menm m rete kwè nan mizik. Pou mwen menm, Ministè de la Culture ta sipoze pran sans kòm si pou l ta chita sou sa. Depi 2 atis ap fè polemik, yo dwe sipoze gen lisans pou yo fè polemik la, pou yo fè challenge la. Pase, le pli souvan challenge Ayiti. konn vin pou tout bon. Nèg la gen dwa pase kòmanse avèk jwèt li fini pou pou tout bon. Pa egzanp ou gen dwa nèg la kòmanse ap bif nan stidyo a nèg la aprè sa lè nèg yo mete kòm si lè yo rankontre yo goumen. Men 2 atis ta sipoze ka yo dwe sipoze fè challenge pase challenge fè pati de entertainment lan. Sa vle di se sa kap fè w rantre lajan. Mwen map bif ou nan stidyo wap bif mwen tou but li pa dwe achane se piblik la ki dwe goumen. Se fanatik yo k di yo gou men 2 atis pa ta sipoze ap fè sa kap fèt la la. Pòt lan byen gade pou wè Trouble Boy pa vini, Baky pa vini, absans Kenny pa la, ou konprann, Kenny pa la li absan, Rutshelle pa la, but m rete kwè yon kesyon de lamò, kesyon de yon dèy, m rete kwè polemik, rancune pa rive la, pase nou gon yon mòd lit achane yo, pase lè nap fè yon challenge se yon bagay ki virtuel, se yon bagay ki jis verbal, se pa yon bagay ki sipoze fizik. Pase m wè nou menm an Ayiti nou paka fè diferans sa yo lè nap fè yon challenge ni pa tcha nap challenge yon moun nan studio sa pa vle di si w jwenn nèg la fas a fas pou bat li pou sa se lyrics se lirikalman ou lan ou lan polemik a nèg la men se pa yon kesyon de de de de lit achane pou nap goumen pou nou fè se fanatik ki pou goumen lè 2 atis nan pwoblèm yo lan polemik. But wap wè yo pap janm fè fas pou yo goumen. Yo pap ka goumen pase kisa ki pral fèt. Si yo goumen, lajan, yo pap fè lajan ankò. Se piblik la ki pou dwe, fòk gen yon gwoup kap goumen, yon lòt gwoup ki pa dakò, just fòk gen yon fight, fòk gen yon dualis. Se sa ki gen, fòk gen yon duel ki pou deklare. Sa vle di chak nèg, fanatik sa a ap goumen kont fanatik sa a paske l renmen atis sa. Men, m ap gade pou m wè, polemik lan nan yon sans mesye, m rete kwè li pa ta ka dwe rive la pase jiska prezan m pa gen rezon an m pa gen m pa gen nouvèl yo ou konprann m tande moun ap di ke pou di ke fè dè twit dè dè dè dè bwodkas kont enmi l yo pandan ke manman l e m rete kwè Roody tap pa tap pa tap e pa tap ase gen enfòmasyon pou l ta fè bagay sa pou jan m gade misye byen ke m konnen misye yon ti yon tip ki vrèman e e ki kole tou men ki nan sans m ka wè misye m ka gade misye. Men m konnen ke misye nan nivo, li pa li ap, li pap egzajere a se nivo, a se nivo pou l ta menm arive fè dè twit, pou l ta anonse ke menm moun ki pou vin nan antèman manman l, menm moun ki pou pa vin nan antèman manman l. Pase se lanmò genyen, sa vle lanmò frape pòt lakay ou, just tout moun ka vin pote w sekou. Tout moun ka vin pote yon asistans, ba w asistans yo, ba w prezans yo, sa sa ap rann ou fò, sa pou just rekonfòte w. M rete kwè Roody pa ta pran yon nivo sa pou l ka menm prive moun yo l ta di yo ou konn sa k pase m pa pale avè w pa vin mete pye nan nan antèman m dis dat, nan antèman manman m pase dis dat. Menm mouri Tchèl, menm lè l ta di sa. Pase gen de pafwa nèg la konn gen konviksyon l, lè nèg la konn di yon bagay li konn gade mo l pafwa le pli souvan se pa gade sa moun nan ap di, gade sa l ap fè. Men lepli sa, lepli souvan tou gen, gen yon minimòm de moun nan vi a. Lè yo di yon bagay, li minim wi, y ap akonpli l. Si moun nan di w pa mete pye nan antèman l, li mouri, ou ka vini l ka ba w kalòt vre, ou ka santi ke se pa paske ou panse ke moun nan ka fè w mal non, ou vini just moun nan, li te di l avèk yon enèji, li te gas, li te, li te, li te, li te degaje yon enèji pou l te di monchè, Monchè pa chanm vin mete menm lèm ta mouri pa vin nan antèmanm ke ou vini ou ka pran kalòt la vre se pa paskel te lan mantal ou non just la panse la pawòl kre la pawòl kòmsi son san kòmsi yon son fòs ajisant pou ye menmsi Roody ta di Rutshelle ou konn sak pase mwen avèw pa ansanm e nou pap janm kontre fas a fas pa menm lè manmanm ta mouri ou pata sipoze mete pye nan antèman manmanm e map fè w wont. Sa ka koz Rutshelle pa vini lan antèman an tou paskel te ka wè yon tèl deklarasyon konsa menm avan manman Roody Boudboy te mouri poul wè misye pwononse konsa sèke yo gon yon pwoblèm antre yo menm sa te ka fè Rutshelle pa ka mete pye but nan yon sans tou mwen ka panse tou Rutshelle pa vini se jis pou pa chokel asistans sa ou konnen misye deja ou konnen vini an la tou se yon sans tou antèman an ap vin yon ti jan vin kraze tou. Kamera pa chita sou li sèlman tou, but pou evite vakam, pou evite stupidite, e e pawòl anpil, li chwazi ki li gendwa tou pa vini. Li gendwa se pa paske Roody te di l pa mete pye nan sans lè yo te gen pwoblèm yo antre yo menm lè yo t ap kite a, paske yo te se se 2 moun li te renmen yo ye, se mennaj se bagay renmen, men se pa t bagay e e e maryaj li te ye, but yo potko marye. Men m rete kwè, mwen selon m ap pran m ap pran bagay yo m ap eseye fè analiz. Paske jiska prezan la a, lè w pa konnen yon bagay, ou pa voye moute non, just ou eseye di, èske se pa sa, èske pa si, èske se pa si, èske se pa sa ki fè sa, this, that, èske se pa li menm ki koz sa. Mwen menm non sans, mwen ka di, menm lè ta gen tout sa yo, nou ta di des mots, se des humains nou ye. Nou ka di des mots pa emosyon, nou lanse yo, men se pa paske nou te vle di yo non, se jis yon bagay ki just hit nou. yon bagay ki touche nou, ki pouse nou, ki pouse nou, ki pouch nou, ki pou nou fè nou di l. Men, se sa w di, pase gen yon bagay ki di w, ou responsab sa w di, men w pa responsab sa w pa di. Bon, on, jis, jis, jis ou fin di l, on fwa ou fin di l ke gen moun ki ka toujou di, a, ou te di, moun sa te alète nou, te di menm lè antèman manman l ta mouri, pa mete pye nan antèman an. Menm lè, menm lè manman m ta mouri pa mete pye. Menm lè yon fanmi ta mouri pa mete pye bwa. Moun nan ka toujou pase. Gen moun ki gen rankin an fonksyon de sa ou te di yo, de sa ou te repete yo. Pase ou gen dwa gen kont avèk moun nan, moun nan gen dwa ou di l tout pawòl, li se just se ri l ap ri. Men yon fwa ou di l yon mo ki fwape l, li just gen rankin kont ou otomatikman e ou di se ri avè w e pa gen anyen pou fè l rekonsilye avè w. Mwen menm, m te gen yon patnè m, bon zanmi m, misye te ye, misye gen yon sè l ki mouri. Men m tande sè misye mouri m al swete misye kondoleyans men aprè m still pa zanmi misye m fè chwa pou m pa zanmi misye ankò m di misye m te gentan mete yon bagay nan tèt mwen m di misye patnè bon patnè m nan li p ap janm ka vin bon patnè m ankò li p ap janm ka vin bon zanmi m ankò men la sèl choz m te konnen l sèl. m te konnen fanmi l, m pa gen pwoblèm a fanmi l se avè l mwen te gen, m te gen yon bagay pèsonèl avè l m ap toujou ka al swete l kondoleyans men kondoleyans lan pa vle di m pa al re zanmi l ankò pa tout moun te panse m ta pral retounen zanmi misye men m stil rete m pa zanmi misye jiskaske m kite Ayiti m pa zanmi misye ou konprann men m gen se jis pou moman an moman dèy la misye te gen yon frè yon sè li ki te ki te tonbe m ta swete li antanke yon èks bon èks bon zanmi m M ta swete l kondoleyans, m ta al pataje pèn nan avè l, men se te a tout kè m, se pa t avèk ipokrizi. E gen de moun tou, ou gen dwa wè Troubleboy santi gen nèg ki gen konviksyon, oubyen Baky, yo pa vle ale kontre yo menm nan antèman Roody a. Roody gen dwa pa t di yo anyen, li gen dwa pa t ekri yo prive, li pa t gen dwa di, li gen dwa pa t di yo anyen, men jis nèg yo te gnla chwazi pa t ale jis pou yo pa t ale kontre yo menm. Sa ankò bon, nan yon sans. lè nèg la pa vle aji kontre li menm. Pafwa ou gendwa pral nan yon anbyans, nan yon anviwònman ki pral kontre ou menm.